Pou moun ki te gentan blokel yo mwen dil al deblokel nou kontinye swiv li map fè biznis mwen lap fè biznis pal so mwen vrèman vrèman vrèman vrèman dezole guys mwen vin mande lovely love padon poukisa yè lovely love lèm fin pale al moute live li di konsa si widiana pale lap mete tout voice deyò kote widiana te dil E e mwen kouche a papam nan. M pat nan live la m te gentan blokel on moun ki voye pati sa ban mwen m di oh manti sal paka dil m di sa lovely paka dil vre m di e sil ta dil fok li konfimel so mwen voye li konn pale avek yon zan on aktris ki nan Feyton ete kondisip li. Mwen voye di aktris lan konsa poul di Lovy love swa l konfime sa Widiana di an si se verite ou pa pou mwen menm pou m konn sa pou m fè menm ke kote Widiana ye a m paka fè l anyen li jis sendomeng e si l te isit li te di l vre li tap pran prizon pou sa lajan pa gen anyen sa paka fè pase lè nou moun ou sipoze respekte sa lè m te sou m te sou ling nan avèk Lovely love e jodi an map di l. Lovely m te record ou lè w tap pale, lè w tap di m tout bagay yo. M te record tout sa w tap di yo nèt. M te record li pou si se te yon verite pou m te ka konnen l. M pa deside pase record lan la paske m pale a Lovely, Lovely mete m alèz e l konfime m e l ban m prèv. Widiana di Milova konsa li bare m ap kouche a papa m. E nan moman an m t ap jwe se fòt ou manman se sèlman Widiana k te vin lakay la. Lè l sot lakay la m te gen pwoblèm avèk Milova paske e e Milova te vle m te fè èlmi pou Widiana, Widiana te vle m te fè èlmi pou Milova m pa t chwazi fè èlmi pou pèsòn m te still toujou zanmi avèk yo. Se dènyèman la Milova pale avè m pandan m te fè pase prèske 1 an Milova pa janm adrese m lapawòl paske m pa t chwazi kanpe ansanm avè l pou m te fache a Widiana. Widiana still toujou pale avèm poukisa paske m pa renmen zen m pa li chwazi antre nan zen ebyen nou konn sak pase m te di m pa tap di sa sou entènèt la non men si map mande padon fò moun yo konn pou ki rezon m mande padon e m pa pral pase rekòd la m pap bay prèv men m gen tout prèv yo la Widiana di Milova li barem ap kouche a papal a papam Milova menm ou konn sal fè timoun. M bloke ni Milova ni Widiana sou IG poukisa? Wè foli wè foli e atis, foli soumoun, gen de seri de frekantasyon m pap fè nan vi m ankò. Wè entènèt sa, m konfime l a bouch mwen e m di l a bouch mwen, pap janm pa gen zen. Wè se kounya wè m di l nan live lan gen yon pakèt moun map site non la, so kit se vizibilite map bay kit se non, Dèmirèks TV gen rezon. Bagay petisyon sa pap rive okenn kote vre. yap ap toujou gen zen sak fè ap toujou gen zen imajine w si widiana te di milovan yon bagay konsa vre se pa mwen menm pou yo di sa bagay la se pa ant atis atis pou l pale epi w konn sa milova fè milova moute sou instagram li ekri lovely love li di lovely love men tèl bagay christoo kouche a papa l men sa widiana di l pou l fè video sou li pou li. Ok li pa dil fè video non. Mwen konn lovilove son moun kap fè video li ye kap pale de zen lè w moute sou instagram wal sou instagram ou dil konsa poul fè vide pou ou dil men e widiana diw konsa mwen kouche avèk pròp papam li barem ap kouche a papam lè w di media sa sa w dil fè epa video w dil fè epa buzz imajine w si lovely lovilove dènyèman l tap dil son ti pitit li tèlman renmen Hein si lovely love ou konn sak fè lovely love dil pa fè video a ou konn sak fèl dil pa fè video a paske lap swiv mwen lontan lap swiv mwen lontan lontan lontan lontan li wèm pa yon moun konsa sa ou di an sak di an pa vre li pa fèl men li te mete tit lan. Imajine w Milova map fonksyone avèw m fè yon feyton pou ou ki se se fòt ou manman lè feyton sa fini m pran imilyasyon nan men w m kriye maten midi swa chak mal nan pwojè m pat deside pale non men siw menm jounen jodi an w ka fè m ni pa gen anyen w paka fè e m garanti w sim pat bloke w ou te ka kwaze men w kote w fou an kouto anba kou m Milova. Wè widiana m pa di widiana gen de seri de bagay li pa fè non tonnè boulem timoun m jire sou lavim m pa kwè widiana dim kouche a papam vre poukisa e pa paske lap kriye non men lè widiana m voye mesaj yo ba li m blokel li gentn kouri ekrim sou tiktok m pa wèl li voye yo bay nana widiana manke mouri yèswa lèl tande milova di konfime se mwen k dil e milova voye bagay la bay media pou fè video sou li pou w desann mwen yè lè m tap kriye m tap pale a milova premye se premye aktis ki ekri m ki di m o pa pale pa fè zen ee m m gon moun m gon prestij sou entènèt lan m gon prestij map jere sou entènèt lan ee. M sipoze toujou kenbel m son moun ki respekte sou entènèt lan m son moun kenbe tèt mwen janm sipoze tou toujou respektel poutan se ou menm ki tap eseye desann prestij lan tap eseye krazel poukisa w fèl epa mechan w mechan epa mechan w mechan antanke fanm parèy mwen nou nan sinema m jwe feyton pou ou m jwe feyton pou ou m jwe nenpòt 20 epizòd feyton pou ou se fòt ou manman e men m sot gon konvèzasyon pou ou lè w pral rele m sou yon nouvo pwojè e m asepte pou m al jwel pou ou epa mechan w mechan m pa di milova m pa di widiana pap dil non. M pa di Widiana pap dil non men wè la m wè wi Milova wè Widiana te ka dil nan moman an li te ka dil men antanke ou menm li dil lan Milova sa w fè w vin kote m pou m diskite sa avèk w Widiana w al sou entènèt lan w ekri Lovely love Milova w ekri Lovely love ou fè Lovely love konnen Kem kouche a papam poul fè video sou sa pou ou pou desann mwen sou entènèt la ki kè ou gen antanke fanm parèy mwen ou pran yon moun pou moun mefye de yo pou moun pè nou anba chal konsa nou nou menm ankò ki renmen zen m poko janm konnen moute sou entènèt met konmedyan pou m di fè sa sou atis sou atis poutan nou fèm yon pakèt mal m pa janm pale m pa janm gen pwoblèm mwen k toujou montre tout moun m byen ansanm avèk nou paske m toujou byen ansanm avèk nou menm ke nou fèm mal depi nou pa touyem nou pa soufletem map toujou la avèk nou map sipòte nou janm kapab nou twò Ipokrit nou menm nan sinema sa. Se pou rezon sa m bloke ni Widiana ni Milova. Gen de frekantasyon m pa bezwen fè nan lavi m ankò. Sinema pap vin fè m foure tèt m yon kote m pa dwe foure l. Wè jan de frekantasyon sa yo, moun trèt. Depi moun nan trèt li ipokrit, moun sa ka touye w tou se lè l fin touye w l ap wè sa l te fè a. Pase wè moun ki ipokrit, ki trèt lan e lè l fin fè aksyon l ap wè sa l te fè a. Ebyen pou m konfime nou, M di lovely love pawòl ou dim nan m pap konfimel non ebon konn sal fè sim te ka pase voice la m te sipoze voye voice lan son telefòn yon moun la lovely love voye dimilova konsa bon banm diw yon bagay apa ou ou fin monte sou entènèt lan ou dim konsa christoo kouche a papal poum fè poum pale ou fin dim sa bay ou pale sa ansanm avèk mwen epi ou di christoo konsa poul pa antre nan zen sesi sela bay sa ou lovely love dimilova pap fè papa ou konn sa milova di lovely love li dil konsa oh m te fè w konfyans wi. Te pale sa ansanm avè w m pat janm te panse w te ka di l. Epi lè m ekri Milova konn sa l di, oh di m ki medya k di sa mal antre m tap pale mal di yo kaka paske mwen menm m pa janm nan pale avèk medya m pa janm e m wè konvèzasyon Lovely Lova Milova a degrenje nan tèt mwen hein. Mwen m vin konfime tout sa kap di sou entènèt lan tout sa atis ap foure tout sa medya yo ap foure moun sou entènèt lan se milova kap mache di yo paske yo paka jèn fi pou nan eta sa ou premyèman ou kreye pawòl la. Ou metel sou do widiana dezyèmman ou voyel wè cam wè cam si lovely love nan moman an lovely love te fè video sou sa el konfimel li vo li pase mesaj ou yo li pase vwaw kap konfimel la nan kisam te ka tonbe sou entènèt lan men cheri lèm diw sa bagay lan tap grav pou wèl pou le moman mpa deside leve bagay la ankò non pasem pap al fè papam okouran de bagay sa yo men bagay sa tap grav pou anpil si tout moun entènèt la ta pran nan moudam oh mkouche a papa. Wè papa adoptif sa m gen an li pa gen pitit li pa ka fè pitit pou granmoun granmoun li ye se pa sèl mwen l adopte li gen nenpòt 8 moun sou kont li m pa kè pou m di m adote m pa gen pwoblèm pou m di on moun adopte m l ap rann mwen sèvis e jounen jodi an kòm m te toujou konn rele l papa m toujou rele l papa men wè peye mwen k bay tèt mwen sa. M bay tèt mwen pen an, m bay tèt mwen rad la, m bay tèt mwen m fè efò pou li. M ap toujou rele l papa. Men, men baz, si ou vle tounen avèk bagay sa cheri, m t ap, mwen menm m pot ko janm nan zen sou entènèt nan, yo fè anpil bagay wi. A m te wè sa yo te, te yon pakè ti bagay minim. Nou tout se trèt sou entènèt sa. Moun ki pa trèt yo, moun ki bon moun yo se yo nou pa vle wè sou entènèt lan. Nou toujou ap aplodi me medyokrite a se li menm nou plis alèz avè l. A ipokrit, trèt makiye yo, se yo menm nou plis renmen sou entènèt lan. Gade Milova sa k ta di sa. Wè nan vi pa m m pa t janm depanse w. Wè l tout lè love li di m sa m pa kwè non. M pa kwè. Wè m wè Lovy dim sa? Tout bagay yo m voye yo bay Maestro Kerwill pou enfòmasyon Milova. Maestro Kerwill okouran. Tout bagay ki te konn ap pase nan pwodiksyon an k ap moute sou entènèt lan sak di epa ou k di yo. Ou trèt anpil. Milova m vrèman dezole pou ou men m pa t ap ka kenbe sa pou ou. M pa vle fè sa fè Lola li te men si m vin mande Lovelove padon pou yon verite nou menm ni ki nan sen m ki ba li e franchman fòk Lovelove lan fò m te mande l padon ak tout kè m m te mande l m pa t rayi Lovelove pou sa l te fè a non m te fache m te klase l men ou menm wè nivo rayi aktris parèy ou yo li grav anpil e wè moun ki anba zèl ou yo Surtout Fednaelle fòl fè trè trè trè atansyon avèw Milova Pap vin pale afè moun pap vin antre nan sam pa dwe antre m antre man li jis di sam konnen ki gen rapò avèm men wè Fedna mesaj sa se pouw fè trè trè atansyon avèk bann ti moun kap fè sinema bann ipokrit karesan sa yo avèk ni pitit ou ni ou menm ni mariw enhen. Sak te ka di sa. Jan Milova konn ap rale kòl bay konsèy sèl fanm konsèy e fanm konsèy li ye sou entènèt la wi e fanm konsèy lan li ye epi wal wal wal sou entènèt lan wal ekri medya yo wap ba yo zen pou yo fè sou atis yo pou yo desann atis yo pou yo denigre atis yo dènyèman ou mete dlo nan je w wap kriye ou di o Widiana diw m kouche a papam. M pa gen pwoblèm paske w te di m ou t ap eseye defann mwen. Men ou ap eseye defann mwen ou pran mesaj sa yo, ou pran bagay sa yo al voye bay Lovlilove pou w fè videyo pou w kraze m sou entènèt la paske m pa janm nan zen. Ki moun ou ye? Ki jan de fanm ou ye? Ki jan de moun ou ye? Ki jan de kè ou genyen? Ou gen manman? Janm wèw sansib pou manmanw janm janw konn ap di manmanw renmen w depi w nik nan yon zen manmanw e vant l ba manmanw preske mouri men manmanw pa konn pati sa lakay ou humm eske ap janm pa gen zen sou entènèt la non yèswa m di maestro kerwill sa m di pap janm pa gen zen sou entènèt la si se menm atis yo kap pran kap pran zen pote bay medya yo. Koman medya fè konnen li poul pale de li paske ou potel ba li kisak pase sou entènèt lan lan pou medya jwenn poul di nou menm ki potel ba li nou menm atis yo ki potel ba yo medya yo gen rezon em vrèman dezole paskem te di foli medya menm ke ou nòmalman yo ka pa al etidye pou sa men son reyalite yo mete sou plato pa yo se video pa yo ke yo fè em vrèman dezole pou tout moun kap gadem la tout moun ki fè ki ki se medya kap fè video de sou atis yo em vrèman dezole poukisa yo pa janm fè video pou yo pale mal de mwen. Paskew pa jwenn, paskem pa m pa konpòte m yon jan sou entènèt lan, poukisa se nou menm maten midi swa, poukisa se nou menm. M pat janm te dim son aktris non, e fanatik mwen yo konn ap di aktris Christoo aktris Christoo wi. M pat janm te gon karyè m toujou di nou sa m son moun kap defann mwen poum viv, si t pa gen sinema vre.